Vòl Ayiti-Nikaragwa san viza. Poukisa nou tout men vin fè yon videyo sou sa, se pa rapò avèk kesyon n ap jwenn konsènan de vòl la. Nou vin eklèsi moun yo de vòl sa ki se Ayiti-Nikaragwa. Gen moun ki di eske se ak viza, gen moun ki di eske se san viza. Bon, e vòl sa, se yon vòl san viza ki deja pwograme pou 30 jiyè. Ou menm ki ta vle patisipe nan vòl sa, ou kapab antre an kontak avè nou nan plis. 55 15 99 14 9 21 03 se sèl inik nimewo ke ou kapab jwenn nou kounye la wap ou sou Max Agency la padon ke wap gade video sa kounye ou sou Max Agency si w ta vle vizite nou nan ajans nou wap antre sou Google wap ekri Max Agency lè sa wap jwenn adrès nou email nou nimo telefòn nou ou di mwen s antre an prive an kontak avè nou jis nou menm nap pase w adrès la pou w vizite nou. Jan ke m te anonse l nan videyo ke m te fè deja, mwen te fè konnen ke vòl sa s on vòl ki deja pwograme pou 30 jiyè. Men, konsa tou l ka fèt avan e konsa osi l ka fèt aprè. Poukisa? Se depi lè ke Ayiti, gouvènman Ayiti te bloke vòl Ayiti-Nikaragwa yo, depi lè sa pa t gen vòl. M mèt di w sa s on premye vòl ki pral genyen de Ayiti-Nikaragwa depi lè vòl sa yo te bloke a. Bon, pou ki sa ke m vle rive la? Pa rapò avèk, pou m fè nou resanti ke vòl sa imedyatman w achte l, tank w achte l pi bonè, e tank vòl sa kapab fèt pi bonè. Konsa tou, si yo pa achte biye a nan sans ke nou vle pou nou jwenn kantite de moun pou nou jwenn ki achte biye a sa avan 30 jiyè sa, lè sa vòl sa kapab toujou chanje dat. Sèke se la m vle rive avè nou. Paske se yon vòl ki kapab fèt avan 30 lan, konsa tou li kapab fèt aprè. Se depandaman de kantite de moun k ap achte biyè sa ki pral fè nou konnen ke èske reyèlman n ap jwenn konfimasyon pou vòl sa. Se ke se sa. Bon, jan ke nou deja konnen l, nou sou Max Agency. Nan Max Agency, se la ke ou kapab fè fè ajans konfyans. M pa konnen pou pou lòt ajans yo, men nou menm nou se yon referans. Si ke w achte yon biyè nan men nou, oudimwens w achte kèlke kèlkeswa tip de sèvis ke ou jwenn nan Max Agency, konnen ke nou menm n ap travay pou nou ba w sèvis la. Konsa tou, si ke vòl sa pa ta rive fèt, ou ta deside ou ta gen tan peye, ou di ba w lajan w, depi vòl la pa fèt ou gen tout pou devwa w pou mande lajan w trankil. Paske nan Max Agency. Toutan vòl la poko konfime, nou poko kapab depanse lajan sa. Konsa tou kapab anh Brezil la ou ta di ah m bezwen ale Nicaragua ou kapab antre an kontak avè nou nap fè w jwenn viza Panama epi voye w Nicaragua trankil. Konnen ke jiska prezan la nou genyen yon vòl 21 jiyè pou Brezil Ayiti ou menm ki ta vle al vizite fanmi w Ayiti jiska prezan nou genyen Nou gen kèlke plas ki trè minim. Sèke antre an kontak avè nou pou rezève plas pa w la. E osi nou genyen yon vòl ki deja pwograme pou 30 jiyè. Paske nou te genyen 25 gras a Bondye. Sèke nou deja fè cha sa. Sèke li gen tan plen deja. 25 la deja plen. Ou menm ki ta vle achte yon biyè la pou 30 jiyè la. Ou kapab antre an kontak avè nou. fè rezèvasyon pa w. Dakò? Konsa tou kapab antre an kontak avè nou pou yon transfè ou di mwens nan Western Union, MoneyGram, Unitransfer, oubyen Camtransfer. Voye men yon kach Ayiti bay fanmi w e anplis toujou pa menm bezwen deplase, jis ou kapab antre an kontak avè nou swa ou fè pix pou nou ou di mwens w ale ou fè depo a pou nou epi nou menm nap toujou fè transfè w pou ou trankil. Kèlkeswa kote w ye a, ou pa bezwen nan kouri lè w lage nan travay pou w al fè transfè. Antre an kontak avè nou nan Massage Agency. Si ke w rele nou pou transfè ou wè nou poko pran, nou poko wè mesaj ou, ou kapab rele nou dirèkteman jis pou nou fè sa pi rapid. Ou kapab voye Moncash Ayiti, Minit Bay Fanmi w Ayiti Trankil, nan Massage Agency.